Bonjou fanatik mwen yo kòman nou ye m espere n anfòm nou konn vwa sa deja sonny diriche e ou se yon ti jèn gason kap leve gen desizyon ou pran nan laviw mezanmi se dlo nan je wap met nan fanmi an fanmi an pap janm gen espwa sou ou men konsa tou gen desizyon ou pran nan laviw tou se se kè kontan ou met nan fanmi an ann gade ti patnè sa li gen 15 ane. Mezanmi miche telman kil yo bay yo pa bon pou li, li oblije antre nan bandi. Mezanmi ayiti son peyi ki pap janm kapab viv alèz ok son peyi ki pap me son peyi ki pap janm chanje. Tande John pran nòt gason pran nòt nan sa map di la pran nòt. Dèfwa gen moun ak mi tankou mi tankou ki antre nan bandi se paske li pa nan travay. Waw prann ok banm zo. Mezanmi tankou lè wap pran izo wap aprann izo, lanmò san jou wap aprann e babekyou, ti lapli tout bandi yo nèt wap aprann lèl vini lap peye bandi lòt moun ki fenk vin nan bandi yo lap peye yo 15 mil goud pa mwa. Se paske pa gen travay, paske men yon pil tankou vòlè Ayiti yo, wa konprann, paske se yo menm ki kraze Ayiti, wa konprann. Tankou defwa gen nèg la ki gen tankou gen tankou ki antre nan bandi, li anvi retire tèt li, li pa kapab. Paske, paske ok, an nou gade frè Luckson, ki pran pil jèn timoun nan lari, konnya timoun yo, yo, timoun yo gon pil avni yo, so monchè map gade yon ti vid, me tankou, map gade yon ti video yon ti patnè, men koupe, ki lage yon mizik lòt jou la, yo, mizik la tranble le mond.

Men mesye si an atandan m ka ba nou yon ti kòb.
Ok mesi. Kap viv alèz kite lèd kap viv yo monchè ou prefere Dyfèlix an al avè yo pito. Mezanmi ou nou menm nou menm ayiti wap aprann senatè depite prezidan bann vòlè bann zo si pa fwa ke te t mete kon bagay te t mete kon ti travay ayiti pou moun patap gen vòlè konsa ayiti non patap gen bandi konsa non menn mwen menm tou m te ka fèl paske sim sim pat nan travay sitou ankò gon pil nèg ki gen je fanm wap aprann ou wè la men tankou si yon jèn gason ayiti ou wèl pa nan bagay sa yo. Se paske l gen, se paske l gen moral anpil wi, paske l gon, men se paske tèt li fò anpil wi. Paske Ayiti a menn, dèfwa gen nèg la ki fin lekòl, sa ti, men tankou li oblije pran yon telefòn, tankou la li vann pap padap, se la pou la. Men e pa sa l ta dwe ye. Paske granmoun nan pase mizè avè w, pou kapab, pou e pou kapab itil li demen. Ou menm ankò zanmim dim byen, tankou men nan ti travay ou ye a, èskew jere manmanw? Èskew konnen ki mizè manmanw te pase avèw? Mwen menm, a chak fwa ke tankou lè manmanm kanpe devan lòt moun ni tankou lòt zanmil, lap di tankou espwa pitit li genyen, yo li di espwa mi genyen, sa frapem anpil, monchè mwen oblije men tankou mwen oblije kanpe nan yon kwen e map panse, mdi Bondye. Pwoteje m senyè pou m kapab viv alèz pou m pa pran devan manman m men m pap vòlè yo m toujou ap panse a mo sa anpil m toujou ap panse a mo sa anpil paske konnya bon m panse ke Bondye fè l sa paske Bondye fè l vre pou n al etazini konnya pou yo desizyon sa m pran nan lavi m nan fanmi an kontan ou menm tou ka gade videyo sa ou menm m pat pou pran bon desizyon nan lavi w tou. Epi tou, si w ta renmen reyalize ide tankou reyalize rèv ou baz. Eske ou envite bwè kleren nan lari? Eske ou envite fimen bòz? Eske ou envite pil ti mennaj? Eske ou envite fè foli pou yon seri de bagay k ap mennen? Fò w abiye, men abiye a toujou gen lè l. Imedyatman ankò, si w gen yon fanm, tankou ou menm avè l, si w gen yon, tankou si w gen yon pwojè, toujou fè l konnen pwojè ou genyen. Paske imedyatman depi l konnen, li pap gate l. Ok? So, tankou, tankou la, men tankou, lè m ap gade Frè Luckson, mezanmi, Frè Luckson fè yon pil bagay. So, Frè Luckson, me. M panse ke demen e m pwal live demen kap 23 m pa konnen eske tankou eske m panse ke yon moun ap pataje video a m pa folikson kanmenm folikson me e pou mwad me tankou pou e pou ane sa la m bezwen ba w yon bakòp pou timoun yo ok pou timoun yo kapab pou lekòl paske ou menm ou te gentan depanse kòb pou yo deja ou menm se yon moun gen me tankou gen. Wap aprann, ou ka pataje yon ti kob avel, men tankou sa pa vle di konsa ou fè diksyon lap rich, non e pa sa, paske gade sa lap fè yo, ou menm tou ou te ka nan sitiyasyon sa tou, gade sa lap gad men tankou gade tout sa lap fè yo, paske wap aprann, e misye ka genyen ankò monchè, son nèg m felisite anpil li menm ki se pa nan zòn mwen li ye, misye ap fè yon pil seri de bagay, dèyè se bandi, li tire yo, men gen yon pil moun kap pale makak. Sa w ye vòlè w ye? Wa konprann mi tankou mi tankou menm jan gen yon patnè vòlè ki met tankou ki te voye ki di l ap voye lèt depotasyon ba fo eleksyon ba mi tankou ba patnè a. Misye te sipoze mouri menn. Misye yo te sipoze al tchwe l, misye ka gen lage nan mouda misye pou voye tchwe misye. Ti Domingo, ou menm k ap mete yon seri de bagay, w a konprann. Paske zòn kote w ye a, m tankou la te gen vòlè anpil, pa genyen l ankò. Men e akòz de ou menm. Donk la pou yon moun pa gen kè, pou yon moun tankou wè se pa vòlè w te ye, pou yo di y ap voye lèt depòtasyon ba ou. Se nèg sa yo, se nèg sa yo ki fè pil bandi Ayiti. Se yo menm. Nèg sa yo merite anba kòd, tchwe yo. W a konprann. Mezanmi, lè m ap gade frè Likson. Anpil moun men tankou nou ta ka gen plis bandi ayiti men fòk eleksyon nou vin retire anpil ok paske si ou menm ou pa nan bagay sa yo monchè felisitasyon pou ou tande zanmim paske la dèfwa gede gede nan sitiyasyon ou ye tankou ou fè yon bagay se pa fòt ou ta fèl e paske ou pa nan travay e paske pa gen travay epi tou ayiti tou sak fè anpil nèg antre nan bandi se paske yo pa nan travay bandi yo peye yo kenz mil goud pa mwa. Yap oblije antre ladanl paske vòlè yo pa ou pa konprann otorite ayiti yo pa kreye anyen ou pa konprann yo pa fè anyen epi tou kounya tou mwen menm so mwen ta anvi mwen tankou mwen anvi tounen al viv lakay mwen mwen anvi fè biznis mwen pa kapab Paskem konnen bandi pral pranl so bandi ap bare li yo ayiti tap bèl anpil wi mezanmi ki fatik nou kap gadem mwen la yo ayiti tap bèl anpil wi èske nou pa wè sa gon pil moun etazini la ki ta anvi tounen lakay yo al fè biznis pa konprann lòt jou la m metan kou map gad yon video gon gon moun ki voye de kòn trela al ayiti bandi pran yo. Men kounye a la li pap janm gen yon men tankou li pap janm gen plant li al fè bay lakay li mezanmi. Ayiti t ap bèl wi. So otorite yo k ap gade m la. M konnen m gentan konnen m gentan konnen tout e n ap swiv mwen la. Pa konprann. Bandi yo m pa kwè. Lè fin ankò nèg yo ap fè makak voye nèg yo voye Kenya Ayiti, voye lòt peyi Ayiti. Se pa makak k ap fèt. Ok. E si nou te vle vin met met tankou met met tankou met tankou la epi met met Ayiti nan lapè, m panse ke nou konn tout kòman ke pou nou ta fè sa. N ap fè makak, fè grimas. Mezanmi videyo sa m te jis fè pou tout moun k ap gade videyo a, yon ti jèn gason k ap leve ou wè w pa nan bandi. Monchè m te kontan anpil. Felisitasyon pou ou paske Ayiti ap ba w opòtinite pou w kapab nan bandi a sitou ou pa nan travay. Se sa yo. Epi tou gon pil jèn gason tou ki al sendomeng m kontan anpil sèp anka w byen di w envite fimen bòz envite bwè kleren envite pa konprann envite piti mennaj pase sendomeng son kote depi w gen tèt ou ka viv ok e depi w gen tèt ou ka met tèt ou deyò sendomeng ok mezanmi se video sa m te pase fè pou nou n a kontre ankò nan lòt video pa bliye demen demen k ap 23 m ap live demen m voye minit pou fanatik mwen yo e lè fim voye minit m pral voye kòb pou nou ok n a kontre ankò.